Bonswa, bonjou, sa depan a kilè ou pral tande, ou pral gade videyo sa, emisyon sa ki antre lakay ou se Ayisyen Viv Pou Ayiti, moun ki akonpaye nou la se Frantz Dofé, mèsi avèk tout moun ki abòne, mèsi avèk tout moun ki banm love la e sa kap domine rezo sosyo a jounen jodi an se kesyon morvan patnè Kanada avèk kont. Johnson Napoleon. Se sa k ap fè anpil pale anpil sou rezo sosyo a. Mwen menm toujou m pa t vle pale sou sa. Bon, anpil fanatik toujou rele m di m frantz a ou pa bay ide pa w sa w panse. Bon, jodi a m pran yon ti tan tou piti pou m pou m bay ide pa m, pou m bay avi pa m. M toujou tande Morvan, m tande misye anpil, m wè reyaksyon misye, m wè travay misye. Misye montre w ke li pot Ayiti sou do l, li renmen Ayiti. Se yon nèg ki fyè de Ayiti. Men, bò kote Johnson Napoléon, misye estime ke, bon avan n bay manti sou li, men si w gentan Ou gentan voye manda bay la nan tribinal, gen jijman ki gen pou fèt, nou gen pou n pale devan jij le 10 desanm. Men moute sou rezo sosyo, moute vin fon live Facebook ap pale vre, moute fon pakèt pale anpil. E m panse gen anpil bagay, anpil. Gen anpil bagay ou ka fè pou pèp ayisyen. Kòm Johnson ou di ou son w milyonoye, e m pa kwè ou te milyonè an Ayiti, se Ozetazini ki fè w milyonè, ou te ka vin la, ou te ka eksplike moun yo men sa k fè w, men kijan w, men kòman, men we ou pase, men wout ou pase pou vin milyonè. Men kesyon vin sou rezo sosyo a la. Rezo sosyo a e pa li k tribinal la. Se pa li k jij lan, m panse lè w rive devan jij lan, jij lan gen pou l tranche men kesyon gentan kanpe w se yon nimewo 10 ou gentan met kanpe w nan pye w ap genyen misye fè lach li paske misye fè yon ti kanpe misye te di sa l fè yon ti kanpe l te nan vakans men e pa solisyon sa m panse gen yon lòt bagay antanke milyonè ou te ka ofri Ayiti ou te ka ofri pèp ayisyen nan ou konprann men kesyon Ou gentan genyen 85 mil dola. E pa konsa. M panse se bò lakay pa nou, nou ka achte jij, nou ka achte avoka, nou ka fè yon seri de bagay. Men nan peyi etranje, peyi blan, se pa konsa jijman yo fèt. Men misye gen yon pwoblèm, Johnson Napoléon menm, depi ou moute sou rezo sosyo ou parèt, ou pi popilè pase misye, misye konsa l kanpe tankou rezo sosyo a e pou li l ye. Non. Non. E pa konsa bagay yo fèt, Johnson Napoléon. Kesyon depi yo site non ou gen lajan wap trennen moun la jistis non bagay yo pa fèt konsa zanmim resezi w resezi w sou gen yon ti gwoup pou yon ti gwoup nèg wap travay paske tout moun ka wè sa klè la jan w jan w kanpe a la wi m ka konprann w ke w estime ke misye bay manti sou ou li fè difomasyon ok gen yon seri de bagay li di li pa ta dwe di yo ou estime ke misye sal non w. So ou travay di pou fè repitasyon w, ou travay di pou fè, pou sa w, pou sa w ye jounen jodi a, ou travay di pou, pou met non w kote w ye a. M ka konprann sa men ou ka, ou ka toujou fè sa w, ou ka toujou pase nan dwa legal yo, ou rele misye lajistis men ret tann jij lan. Ret tranche ret tran ret tann jijman fini men yon lè ou moute sou rezo soso ap fè pale anpil voye moute pale pran pòz se ou kontwole lemond se ou pi gran nèg se ou pi milyonè se ou pi rich se ou gen plis lajan depi moun site non ou ap trennen lajistis menn msye l pa bon patnè gen anpil bagay ou te ka ofri Ayiti antanke milyonè ou se yon nan nèg ki fè pi gwo inivèsite men m panse ou te ka bay Ou pase nan pi gwo inivèsite, m panse ou te ka bay Ayiti kout men, ou te ka di nèg yo monchè men ide pa m sa m panse e m panse nèg gouvènman sa yo yo pwòch avè w, ou konprann, ou te ka bay nèg yo yon ide di nèg yo men kòman pou mennen yon peyi, men kòman pou fè yon peyi, m panse yo t ap tande w paske w s on milyonòye men epi lè fini tou gen anpil bagay. Ou te ka ofri lajenès la, ou te ka fè yon kou an liy, ou byen lè w, menm lè w sou rezo sosyo, menm lè w live, w ap pale, ou te ka, ou te ka, ou te ka bay, bay, bay jenès la k ap swiv ou, paske m konnen gen anpil moun k ap swiv ou, ou te ka ba yo pi bon ide men kòman pou yo, pou yo fè yon seri de bagay, pase, pase kesyon m tande anpil moun sou rezo sosyo ap di w, Johnson Napoléon yo avè w, yo avè w, men bagay sa pa bon, gen lòt bagay ou te ka ofri. la jeunesse ou te ka ofri pèp la sitou gade sa kap pase an ayiti la ou konprann men kesyon jan ou vin fèl la la ou vin tranche rezo sosyo a pa tribinal li pa tribinal resezi ou kesyon wap endekse radyo kanada wap endekse yon seri de moun kanada li pa fè sans patnè men epi map swiv anpil reyaksyon tout moun pa gon moun ki janm di ou sa wap fè a li pa bon pou ou menm ou panse se ou sèlman ki kontwole lemond ou panse se ou ki kontwole Pèp la ou panse se ou k kontwole rezo sosyo a pou pa gon moun ki ka di w sa w ap fè a reyaksyon yo pa bon ou gen avoka w gen tout bagay ou gen tan tranche y ap ba w 85 mil dola kèlkeswa kote misye travay y ap ba w kòb la non zanmi m li pa fèt konsa. Kesyon ap entimide moun wap bay moun presyon li pa fèt epa nan peyiw la ou bay moun presyon konsa paske wap viv nan lòt peyi jijman pa fèt konsa zanmim reseziw fon ti pozew rekalkile epi mpanse ou ta sipoze gen konseye siw pa gen konseye mpanse ou son nèg ou ta dwe konseye tèt ou ou ta dwe reflechi janw ap aji an li pa bon epi lèfini map swiv ou byen. Pandan ou tap pale a m tap tande gad jan wap denigre moloskòt wè jan n dous wè jan wap denigre moloskòt wè jan wap denigre moloskòt yon nèg ki gen ki fè karyè l nan jounalis ki fè karyè l partou dan le mond pèp ayisyen konn kiyès ki moloskòt menm si yon timoun ta fèk fèt. Li konn kiyès ki Guy Moloskot. Se pa entènèt ki voye misye moute. E m konnen, m panse ou pwisan sou rezo sosyo, ou tande, ou wè, ou gade, ou wè emisyon Moloskot la, e pa Moloskot ki fè l, se yon lòt moun ki fè l. E misye, li malad, eta sante misye pa fin bon. M panse se, olye yo ta di w ap priye pou misye, pou misye retabli l, pou sante l nòmal, pou misye refè. Se kounya w vin la, w ap voye moute, w ap lave misye, w ap joure misye, w ap pale l mal. E pandansetan, kou yo site non w sou rezo sosyo a, kou yo di w yon bagay, kou yo di w yon bagay ki pa fè w byen, tout plim sou do w leve, ou fache, se kounya ou gen kòb, ou ka fè moun pè, w ap voye manda bay tout moun. Ou ta sipoze gen yon minimòm respè pou rezo sosyo, pou Moloskòt. M panse misye. Ok l te nan PHTK gon bagay ki pase ki pat nòmal ok men pa gen imen san defo ou menm ou di yo konn trennen w devan lajistis deja pa gon moun ki pa gon pase pa gon moun ki pa gon bagay li pat konn li te fè ki pat byen tout moun gon pwoblèm tout moun gon bagay ki pa nòmal men ou menm jan w parèt la la ou se yon nèg ki pafè ou se yon nèg ki ou te tou parèt depi ou te sot nan vant manman w te tou milyonè ou te tou gran nèg Konya depi moun pale avèw sew gen plis lajan depi yo site nonw wap voye wap trennen moun la jistis wap fè dis wap fè dat non li pa nòmal moun kap dwe yo avèw la li pa fè sans tankou moloskòt ou ta dwe gen yon minimòm respè pou misye paske ou konnen misye sou kabann lopital misye malad eta santel pa bon men moun an vin la ou denigre misye ou lave misye ou kase met nan men men ou bliye si moloskòt son gwo jounalis se pa rezo sosyo a ki fèl jounalis paske ou menm se konsa ou ye depi yon moun Parèt sou rezo sosyo al pwisan, li gen plis moun pase w, ou gentan fache, ou te gentan pa t kontan, sa vle di rezo sosyo a pou l te. Mwen menm m ap di w sa Johnson Napoléon, fè yon ti resezi w, fè yon ti panse, ou gen tout dwa w otomatikman yon moun pale mal de ou, ou ka trennen lajistis men m ap di w lajistis lan, tribinal la se pa sou rezo sosyo a, e pa moun ou gentan fè jijman, ou gentan di w genyen, nimewo 10, moun kouri, moun bagay, non. Epi wap endekse wap pale mal de radio kote misye tap travay la. M pa vin la pou m vin defann Morvan non. Men jan wap fè l la Johnson Napoléon li pa fè sans. Li pa fè sans. Li pa fè sans. Gon lòt bagay ou te ka ofri pèp la. Wi m konnen ou son grennè ou son milyonè. Ou kontwole lemond. Ou fè sa w vle. Men sou rezo sosyal pa pou ou sèlman. Kesyon w gen tan vin fè jijman. Ou gentan vin la ou fè konnen ou genyen non li pa fèt konsa fon ti rese sou ou fon ti rilaks ou fòk yon moun ki ka di w non reyaksyon yo pa nòmal gon minimòm respè pou moloskòt paske wè li depi yo wè jan wè jan w lave moloskòt wè jan w kase met nan men misye m pa vle videyo sa twò long ke Bondye beni Ayiti.